Pèsòn pap janm renmen mwen. Monchè men kay la fasil
tou senpleman nimewo kay la se 25 59.

Epa kounye sa map jwenn Josette lakay la jodi a, epa mpa jwenn li non. Mwen chèche l anpil e finalman Jean Rico ede m jwenn adrès la. Antouka, m prale pou m wè e m swete m jwenn li wi. M ta swete sa. Ok, nimewo a se 2559. Ok.

Mwen mache patou pou m te jwenn kay ou, sa pa t fasil. Men, gras a on Dye, jodi a, mwen rive jwenn kay ou, m di mèsi Bondye pou sa. Poukisa w pa t chèche kay mwen? Bon, ou konnen, mwen renmen ou.
Ou renmen m? Wi senchèman. Mwen m wè tonton te ka kite ale. Ahh ok wi paske si yon moun te gon defo sa te a bay tout moun pwoblèm li chache ranje sa kounya la m wè li te ka ale kote ti dam nan kounya pou l wè ki repons ti dam nan te ka bay. Ni mwen tou mwen mwen ka ale.
De sa nou vin pale de reveye lel chay ki dò, men tou senpleman ou konnen mwen renmen ou an nou chita sou sa pito olye nap reveye le chay ki dò. Ou kwè w konprann sa? An pasan, kiyès ki montre w pa gen? Kiyès ki pral plis? Bon, mwen chèwche patou pou m te jwenn adrès ou, jis mwen te jwenn yon gwo dam. ki te dim men kote w rete byen domaj li te ban mwen yon fo alex
bon
li te pale m non l wi li te dim li rele woudline men li trè janti li te dim men kote map jwenn kay ou epi li montre m bon finalman
manman w li ye bon m pat konn se te manman l.

Kisa nap fè sa kisa wap di mwen paske pou tan de pasyans tan de sakrifis
sakrifis sa pou mwen wi ki jan de sakrifis konsa imajine w ou tounen yon moun fou nan lari a wap mande pou yon moun

Kòm si yo wè yon moun fou ye yo, yo chwazi ban ou fo adrès men nou pa wè. Menm nou pa t pale ak tout ansanm.
Tou se lèm mande pou yon moun yo, sa ka rive yo pa te vle ban m adrès moun non, yo ban m fo adrès. Men m pa t pale ak tout ansanm yo. M twouve sa vrèman biza. Ok.
Bon, tout sa pa ta bezwen. E tou senpleman, ou konnen. Se santiman. ki fè yon moun ta rive tonbe pou yon moun. Se kòm si santiman.
E jan Bayou ye la a, koulye a la kapri se kay demwazèl la, se kay Josette l ap chèche. E koulye a la, ki sa, sa m ta fè la menm? E jan bagay la parèt la a, m te gen tan al kay Josette e m pa konnen.

Monchè m anfòm, sa k regle menm? An ben tout bagay anfòm wi. Monchè o, sa w konnen k pase patnè m? Di m non tout bon m pa konnen, se w k pou di m monchè. Monchè m santi m gen yon pwoblèm la menm. Ki pwoblèm ou gen la? Yon moun ki bay Kapri adrès.

M te jis fè jès la avèk ou men se pa pou bat ke m te gen yon dwòl. Ok. Antolèka, menm si rèv la pa reyalize, sa pa vle di ke mwen menm avè w nou bezwen lèdmi yonn avèk lòt. E antouka mwen remèsye w pou jantiyès ou, pou jan ou resevwa m. E sètènman ou se yon moun ki gen Bondye anndan w paske ou resevwa moun byen, ou gen anpil sajès pou resevwa moun, sa se yon moun ki ospitalye. Ou di mèsi pou sa. E nou swete tou se pa yon dènye fwa nou wè menm lè ou pa banm aksè pou m vin lakay ou, menm se nan lari nou kapab rankontre yonn sal yonn.
Bon, m pa gen pwoblèm, mwen menm tou m remèsye ou paske ou pa rate menm ke te yon premye fwa m te rankontre ou men m pa t panse ou te gen Nan lespri w pou te wè lè yon moun fè byen avèk ou pou te aprè sa pou te vin remèsye l mwen m pat panse pou te gen sa lakay ou mwen menm tou m remèsye w e m di w mèsi bokou tou paske ou sonje ke ou te rankontre avèk yon moun nan vi w ki te fè w kado yon bagay ok wi.
Ebyen mwen di w mèsi nou pap rete yon lòt fwa ankò si Bondye pèmèt nou nou kapab renmen

Vye plas sa la gen kèk jou m pa ale la bon konnya yo nèg yo vin chita la plas la degize pa gen moun lontan lontan 2 mwa k ale nou t alèz nou konn vin chita la nou konn vin bay blag men konnya f wè misye se pi gwo lèdmi Kote li ye?
Kote li a fò djouni? Misye depi moman pase li konnen sa li fè mi mawon m pa janm jwenn avè l tout chèche m chèche rankontre l m poko wè l Genlè nèg sa se misye? Oh.

Si w te fè sa e sak te sak rive pami nou pa tap rive. Kisa lavi mande li mande pou gen konsyans eske eske ou pa de gen problem lan vre. Se pandan Tony vini li di w pwoblèm lan se lè sa ou wè m te gen pwoblèm? M menm m te ka wont tou. Ou wè zanmi m, m ap di w yon bagay byen, si sa pa t pou Bondye avèk relasyon m ansanm avè w, ki te la depi lontan, bagay la pa t ap pase depi mwen avè w. Men, apre sa, m vin reflechi, m vin wè sa pa enpòtan pou mwen menm ansanm avè w jan nou te ye a. Dyak! Si se pa Jan Riko tou, ou pa t la non. Ou pa konnen. Jan Riko t ap di m sa. Men w pa konnen. Non monchè.
Ou wè mwen menm? Ban m di w. M dous ankò. M di Jan Riko sa. Ou wè gen yon bòkò. W ale lakay bòkò a, sèlman lè w rive, yon asid bato w bwè wi. Bon bwe wi. Rouki bwe racine bake a rouki ta tiye wi se ki moun li vle ki fyèl ayisyen moun yo. Mwen m fon 2 nan bon Dye ou tap mouri Ou tap mouri gason
A wè sa menm Nou pa vini la pou nou reveye le cha ki dò Dja Mwen vin la pou nou rejete tout bagay Pou nou rekòmanse ankò. Paske se pa enpòtan. Rekòmanse a pa pwoblèm non. Men èske ou, kòm ou te vwe tiye, men èske ou gen chanjman fèt lakay ou? Bon, moun lan ki te di ou, m voye tiye w la, ou menm sa k fè ou pa t tiye l? Hein? Moun lan ki te di ou voye tiye l la paske m pa t vin devan w m te di ou m ta p touye w? Depi w ap byen viv, depi w ap byen woule, bon ou te, avèk konsyans sa w, ou te voye ti pikan. Ou te voye Salomon. E kounye a, kot Salomon, kot ti pikan?

M asepte eskiz la men m ta swete w pa retounen sou sa ankò. Banm di yon bagay, banm di yon bagay, banm di yon bagay. M di w sa deja nou bliye tout bagay. Aprè m te fin jwenn ansanm avè w la, m te jwenn avèk yon demwazèl. M rekonèt demwazèl la. M al, m t al lakay li, li di m sa, li di m rekonèt ou. M t al lakay li yè wi. Ti nèg fou e. M t al lakay li yè.
Mwen paske, paske se bon zanmi m ou ye mwen m pa koze ak demwazèl la. M pa gen nouvèl ak ap li menm kap li te di mi te gen pou itay la ka ti ti komè a bon kap li pa vin kotan wen pouy dim koman sa te ye ak koman sa pa ye bon siw vin dim wa prale m diw mèt ale fò ta vin dim koman sa ye.

Aprè l te fin fè m kado a, bon m panse m panse m te gentan rive o bout men se pou byen domaj. M sonje gen yon atis ayisyen ki chante mizik sa a, Bekin, li di li sonje lè li pran raze avan demwazèl, lè demwazèl la di konsa, m bliye kòman menm li di demwazèl la te di, te panse li fin rive poutan. Ok bon, sa k vin rive la a. Mwen, li di m ke se pas nan fason l te wè m lan k fè l te. Li di m se pa paske l te gen yon lanmou pou mwen, dayè se premye jou l te wè m, bagay sa yo. Se nan fason l te wè m lan k fè l te fè m kado yo. Monchè, ou wè lavi. Ya.
Lavi menm si yon moun di w yon bagay, bagay la blese w, fò w ale nan reyalite a. Ok.
Pase lè w ale nan reyalite a, ou wè si te gentan Ale nan reyalite ou te gentan ou jwenn sa, sa pa tap rive ou nan mou kote vin rive la, jis kote sa vin rive li vin dejenere a, li pa tap dejenere konsa. Lavi mande pou pran konsyans. Ok. Pase, e, mesaj m ta pote pou chak jèn gason, menm pou ou jèn fi tou, pase, jodi a la sa rive ou jodi a, se ou menm ou jèn gason, men demen ka rive ou jèn fi tou. E se nan lavi, lè yon moun pale ansanm avè w, menm si bagay la pa, m sonje gen yon chan ki di sa, li di menm si pawòl la anmè nan bouch mwen, men kan menm depi se voye yo voye yo fò w pa di, se konsyans. Antouka, m byen kontan, sa fè anpil tan, sa fè anpil ane pase, mwen menm lè m te chita la, m t ap pale de ou menm, m toujou chonje de ou menm, men sa k fè m pa chache wè w, se paske de zanmi yo te di m, ou te voye tiye m, m wè. Mwen oblije pa chache wè w. Menm Desca jan Rico te di m sa, li te di m konsa pou m chache wè w. E papa w, mwen te jwe fè yon kontak papa w, papa w se yon nèg ki trè saj li ye. Jis papa w t ap di m bon, si w wè yon zanmi w gen pwoblèm, li di w gen pwoblèm lan, se paske li renmen w, paske se zanmi w li ye. Gen moun se mwa avè w li t ap pale. Ya, m konprann ou, men sèke mwen menm ansanm avè w, jan nou te byen, m pa kwè se konsèy moun yo te ka pran tou. Deanje e fèm sa bon lèm imajine kantite tan nou gen depi nou byen mwen vin ba tout bagay la e apa de tout ou konnen e demwazèl la dim konsa bon anviwon 3 aprè 3 mwa nou te fin wè a nou pa wè ankò. Li panse m te bay tout bagay vag. Mwen menm mwen di l bon, sa pa pwoblèm tou menm si se rèv la pa reyalize men n ap toujou rete byen. Li di m pa gen pwoblèm. Men sa, sa pa gon pwoblèm. Antouka, M. Soto men sèm, jan m wè w bèl la monchè, fò w lage yon bagay nan men m ba yo a, se tèlman bon pou mwen nan karantèn nan. Men, an palan de sa, pou visye ou pa kite visye non. Non monchè. Men wè sa m panse, nan tan nou pa wè a, m konnen ou kite visye wi. Non monchè, afè manje m, m pa p janm.

Depi lè m bay Kapli adrès pou l al lakay demwazèl lan, mwen pa konnen egzakteman sa ki tonbe. Donk, m panse ke m ta dwe antre an kontak ansanm avèk Kapli pou m konn sa k regle, si l bon a si l pa bon. Pase bagay yo se konsa yo ye, bagay yo de chans yo ye. Li gendwa bon e konsa tou li gendwa pa bon. Donk, men jan m wè misye t ap prepare l lan, E m panse ke m ta swete tout bagay yo ok. Konprann? M ta swete tout bagay yo ok. E menm Nòk tou m pa, m pa gen kontak misye, m pa ka vrèman e rele misye paske m pa, m gen kèk jou m pa tande misye la. Ayy! A!
M pa konn kòman Desca genlè li panse nèg Ayla ap bon e poutan misye pran echèk wi. M pa janm wè depi lè sa m nan plas sa la li konn la. A! O! O! Se pa Desca! O! Ou e pase m frè?

M fè rankont ak Kapli, mwen avè Kapli nou pale, bon jis moun lèm wè Kapli m etone m kouri, pase ou te konnen misye te voye touye m monchè. Ou a monchè m konn tout bagay nan misye. Sa pase nan lavi a se ou ki dwe veye pou tèt ou, se ou ki dwe pran prekosyon pou tèt ou, pase moun pa ka pran prekosyon pou ou anpil moun pa ka veye pou ou. Monchè pou m fin di w nan moman pou m arive pale w pou m di w sa k pase. Mwen avèk Apli nou fè rankont. Ok.
M t ale kote anvan ou te voye Apli kote m t ale kote Josette la tou. Ah ou t al kote Josette la?
Bon sa w t al fè kay Josette la menm? Josette ap mande m bon mwen pa ale m t ale wè monchè bon lè li rive li si tèlman kontan wè m bon l ap mande m pou ou li mande kòman w ye kòman w santi w li pa wè w li di konsa li menm epi menm nan menm moman nan m ap vini an li te nan nwa li te nan nwa nou li di mesye li pa janm wè mesye yo li pa konn sa k pase. Konnya la monchè m jwenn avè m jwenn avè avè Josette se manman Josette menm ki te ba Kapli fo adrès la. Kisa? Manman Josette ki bal fo adrès la? Fo adrès la. Ah manman Josette mechant monchè. Pase s ki fè li vin konnen se Kapli se paske Kapli mande pou Josette lè li prezante non li e li te ba ti dam lan non li. Aah ok ok ok ok konnya e nan non an konnya e vin di epa lòt ka pou li sa se lwa e men manman renmen misye wi san ki sanble ti dam lan ti dam lan misye pran echèk nan ti dam lan kanmenm ah misye pran echèk misye pran echèk monchè jan misye te prepare yo li pral depoze dam lan panse misye se yon preparasyon lay fè pou li ka vin koze avè epi li ka renmen avè apre mwen epi li ka tounen nan menm sitiyasyon ankò pase gen yon pwovèb ki di. Lè yon, yo konn rete moun ki pou ale nan mache, men yo pa konn rete moun ki sot nan mache. Depi moun nan deja rive nan mache a, ou pa ka fè anyen pou li, ou pa ka di anyen. Monchè se sa k pi koz. Tèt chaje frè m, tèt chaje. Antouka mèt la, mwen m te panse ke misye li menm, se yon bagay serye li ta pral regle. Antouka misye pran echèk. Misye pran echèk. M wè misye, misye chanje. Men, misye, misye chanje, misye move nèg, misye move nèg anpil. M mande misye pou m wè

Serye nan bon e mwen menm menm gen poum kite vil la m pa konnen m gen pou m al fè de twa jou yon lòt kote bon m pa konnen map toujou rele w paske m gen kontak ou. Ebyen pa gen pwoblèm patnèm.
Enben ok. M kontan wè w wi patnèm. An enben ok pa gen pwoblèm. Dakò zanmi pa m. Enben ok.
Yes.

E m te di m te fè rankont ansanm avèk Kabli? Wi, wi.
E
Kabli te vin fwape lakay mwen, donk pou l te kapab, pou m te kapab mennen l kay Jozèt. M te di w sa yo? Wi, wi, m te konn tout bagay sa yo. E ou, e mwen menm ansanm avèk Nòt, mwen ak nou t al lakay demwazèl la. Sa vle di ke m te ket andikape nou pa tap ka, m pa tap ka mennen l ale.
Men, sa k enpòtan, m sèlman bay Ayika pou li adrès kay Josette. M bay li adrès, nimewo kay, e k ap li menm al kay Josette. E, mwen janm panse bagay la, k ap li m ba l, lè m ba l adrès la, li di se depoze l pral depoze. Bagay malè.
Monchè ou pa avanse kap li te pran konsèy sa yo sa pa tap rive jiske la. Sak pase menm. Li pran echèk, li pran echèk. Sa vle di ke ti dam nan pap janm tande l. Sa vle di ke chat, yo di gon pwovèb ki di chat wè pran nan dlo nan dlo bouyi, lè l wè dlo fwèt, egzakteman. Sa vle di ke kòm si l wè kap li chanje. Li panse se kèk kòm si chanjman an se pou l kapab vrèman gen kontinite dyalòg ansanm avèk li. Ebyen koulye a la ti dam nan li menm li pa sou bò kap li. Kote kantik mwen pran priyè piti. Apat ou pa janm ban nouvèl non ok.
Mesye visye sa m pa tande l vre non. Sa m te wè l t ap bay mesye sa m pa ki kote moun ki kote l ye? Kiyès

Jan nou te panse la genlè li pap bon konsa e dapwè sam konnen Josette te rive e se manman yi vre ki te ba ki te ba kaplifò adrès la paskem tande di manman tap pale avè manman di te wè te wè yi mande manman kòman manman fè rekonèt li manman di konsa me kòman me kòman pase yi mande pou Josette konnya la Lè m mande m pran bat la pa jan Josette m di a voye Asili se mwen k ap parenn ou m di n a lòt marenn Kounye a li di m konsa non li pa nan pay a mesye sa li di bon menm m wè li pa bezwen fè rankont avè l.
Chè oo. Si Kaby te pran konsèy sa yo lè Nòk te pale ansanm avèk li, li t panse se nòmal. Li panse nòmal li menm bay Nòk lèdmi. Oh! Hee tèt chaje. E mwen mwen m pa m pa felisite l tou. Nan lavi, yon moun dwe pran konsèy. Ou wè? Si ke si Kaby te pran konsèy li pa tap rive jiske la. E li tap menm te gen e Tiganou te gen ti fanm nan tou wi. E ti ti fanm nan te gen dwa te byen renmen l vrèman wi. Wi, paske depi nan premye fwa ou wè ki jès ti dam nan te fè. E men kounye a Kaby li menm li pran echèk.

Jodi a pandan map vini la kisam kisa w konnen m jwenn m fè rankont avèy depi lè sa sa gen plis ke ane koule wi depi kapri sa m pa janm fè rankont avèy depi lè nou te fin ap pale pou byen li te di menm tiye li tap tiye m lan m pat janm fè rankont avèy jodi a pandan m chita sou yon plas konsa men lontan lè nou te alèz nou te toujou ale sou plas la pandan m chita sou plas la Lem kiyes moun m santi m menm anyen m lem vol chije m we se kabrit m we m oblije kouri paske ayisyen depi ayisyen di w lap touye w ou pa konn se pa kout poud li vin ba w lè map pale m di konsa m rekonet josette se lè sa lap mete nan bol mwen di tou rita i sot kot josette lè rive kote josette la josette pa resi wè josette di josette pale avek josette di konsa si w we w chanje. Se demen apre lè mwen avèw nou ta fin renmen, wap wè tounen nan menm bagay la ankò, e se mwen kap wè pou mwen avèw pwal benyen, li di konsa tanke pou m bagay, li oblije di wi. Li di li pa nan bagay menm. Mwen fèl chanje. Li chanje se vre m wè, si w wè kòman misye fre. Tout pòch la li boure ak lajan. Mwen an verite m byen kontan Josette pa reponn li, paske li mande 10000 pèso li pa ban mwen. Kisa? Li mande 10000 pèso li pa ban mwen.

Paske kap li te ale kot demwazel la kounye a demwazel la kap li rive kotey men magre kap li gon chanjman ki fèt konpletman men demwazel la pa asepte kap li. Bon sa vle di ke kap li tap toujou panse sa wi. Poutèt mwen menm m te ka panse sa tou, poutèt ou pa konprann sa vle di demwazèl la, demwazèl la ka panse ki donk ke kap li ki vini ale li panse ou konnen li vin chanje, sa vle di ke li ka vin reponn li konsa ou konprann sa m di w la, men sa vle di ou konn tout bagay yo pasyans li ye tou ou konprann, an men sak pase ou konnen sa l ta fè èske ton do konn ba yo.

Li pap kole paske li ka wè jan je konn ya pou li renmen avèy apwe li tounen menm jan ankò. Evre lè ou fini ou konnen moun ka pale ou pa konprann li ka di konsa ah non pandan kap li vin chanje a kidonk pandan sa li vin tounen avèl ou konprann sa li vin konn li konn yon ti jan krent tou konprann pou pale ou konprann anben pa gen pwoblèm non sè magi e map ou konnen ton domè me bon patnè pam li ye

Hay mezanmi ooh se. Ayi pou Dimi fè swa pase mwen avèl kont dia mwen misye chanje li pale avèm on zanmi bon mwen m pap rete tou non map rale paske kòm bay sèlman m ap vire kote patnèm nan dèyè a humm pinga lèm tounen poum pa jwenn manje a anverite sim tounen m pa jwenn manje a la map dòmi devan pòt la.

Move rezilta? Bon m poko konnen. Monchè, m kontre avèk sè Mage, sè Mage vin lakay la, l ap esplike mwen bagay kap li a. Ou pa konnen kap li a l ka demwazèl la. Sa vle di tout bagay ok?
Non monchè, tann frèd, tann frèd o. Ou pa konnen kap li a l ka demwazèl la, demwazèl la pa aksepte?

Antouka, bagay yo se konsa. Se konsa, pwovèb kreyòl la di w je fon kriye davans. Alò, se konsa, bon, finalman, li ba Kapli yon move rezilta. Wi.
Alò, pou ta wè yon nèg jèn gason konsa, Kapli, yon jèn gason byen kanpe, byen kanpe gade ti sa ki fè l pèdi yon dam, pèdi yon jèn gengenn konsa. Finalman la, sa se yon leson pou yon jèn gason, tout jèn gason Menm ti gason an kòman yo rele ti gason an menm ti Ben pou yo rele sou kòra yo depi yap grandi yo bezwen rele sou kòra yo paske ou wè nenpòt sa ou pwan a la lejè pi devan wap peye sa trè chè pi devan wap peye konsekans lan trè chè alò leson sa sa son leson yon egzanp ki trase pou tout jèn gason nan katye a sak pat konn benyen pou yo benyen wi sak pat konn rele sou kòra yo. pou yo rele sou kò a yo. Alò se konsa frè Nelson. Hay, sa val pèn a.
Ah bagay la tris. Wi. Bagay la tris.
M di bon, e pase m ou konnen mwen m avè w nou byen pa nou konn pale, ou konprann? M di bon, m di sè Mage, di a m ap vin esplike w kòman. Ok konpè Nelson, mèsi anpil pou vizit la. Mèsi anpil anpil. E sa m te vin di tande.
Mezanmi, se konsa istwa fini. Li tris e chokant. Kapli mache patou pou l chache adrès demwazèl la. Tout moun li mande, se fo adrès yo bay. Li pa janm jwenn li. Sa bay yon egzanp pou ou menm k ap viv pou konnen kòman w ap viv. L ap mache patou chache adrès li pa janm ka jwenn. Depi w tande 2 moun t ap pale, se te sou dosye Kapli sa yo t ap pale. Kòman li pa benyen, li pa rele sou kò l, tout moun gen pwoblèm avè l. Mezanmi, Kapli sa, ki moun li ye menm? Hum! Enben, ou menm jèn gason k ap viv, chèche ranje zafè w, ranje koze w pou w pa jwenn menm pwoblèm sa. L ap mache Patou ayè sou tout plas piblik, Josette menm, chita lakay li, kè pòpòz. Enben, Kapli, finalman, chèche kay la. Li jwenn li. Hey! Dènye kou k ta pral touye koukou a. Li konnen l ta pral fin bon? Li pa bon non. Demwazèl la doute. Li panse. Pap gen yon chanjman ki fèt pou kapli anben ou menm ki tap swiv istwa sa nou swetew pwan yon leson pandan wap viv pou konnen kòman pou rele sou kò a pou pa maltrete kò a pou aplike ijèn yo nòmalman se te zanmiw kapli pou ou.